Siw poko abone ak chanel grand puissance lan wap domi deyò tonton men kijan pou fè sa voye jew adwat anba video sa wap wè ti triang nwa sa ki make s'abonner an fransè oubyen subscribe an anglè oubyen inscribirse an español klike sou li tou suit klike sou ti kloch ki parèt la chwazi opsyon tout ki se premye opsyon an epi saw tande a tou ou deja nan batay ou pral founi jew. Nouvèl sa a pap fè bandi yo kontan ditou. Nouvèl sa a pral menm mete kè towo yo sou biskèt. Piske nan jou k ap vini yo la a, medam e mesye, mwen kapab anonse nou ke Lapolis Nasyonal Dayiti pral genyen plizyè de sè peti blende nan men li. Apar de 6 nouvo blende INCAS tou prè pou li livre la a, nan kòmand sa a ke ap livre nan kont gout, ebyen gen yon lòt kòmand blende ki fèt. ankò par la polis nasyonal fwa sa se pa konpanyi INCAS men se yon lòt konpanyi rete branche nou pral vini avèk plis detay se yon bòn nouvèl pou polis nasyonal la se yon bòn nouvèl pou pèp ayisyen an e se sètènman yon move nouvèl pou towo kap simen latwoublay depi kèk tan depi twòp. tan deja nan kapital la avèk anpil lòt zòn nan peyi a. Bonjour, bonsoir, sa depan de a ki lè oubyen ki kote wap resevwa nou, se Founi Je ki ankò yn fwa antre lakay ou nou pote pou ou tout nouvèl kap domine aktyalite a tan sur le plan local que sur le plan international. Jodi an se Mardi 4. 3 jiyè 2023 byenvini nan premye soti Jan Nwèl nou pou jodia dantre Dye nap mande ou an fè ti jès ou toujou renmen fè a e ki toujou fè kè nou kontan kite yon like nan video sa kòmante pataje sa pap pran w anpil tan e sa pap koute w anyen men sitou sa ap ede chanèl la kontinye pike pou pi devan gwo pwen kap domine aktyalite a ke nou pral devlope pou ou nan edisyon Nwèl sa yon lòt krim fèt dan la repiblik. Yon avoka trè koni, yon avoka trè plezan. Medam e mesye, nou toujou konn wè misye la sou rezo yo k ap fè de deklarasyon nan mikwo laprès. Ebyen, bandi san fwa ni lwa retire lavi mèt Aspil Magloire. Talè nou pral vini avèk detay sou lanmò mèt la ki malerezman kite nou, ki travèse. ki se pli resan viktim la ensekirite nan peyi Dayiti, jan nou sot di ou sa nou pral pale ou sou nouvo kòmand blende ki fèt, sa vle di nan jou kap vini yo la yo lapolis pap ka plenyen pou kesyon de blende piske 6 blende Kanada yo, 6 blende ki te rete pou yn kas livre yo pral antre e gen lòt kòmand ki fèt. Epi mèt Edler Guillaume nouvo komisè gouvènman pòtoprens lan misye drese yon bilan la se wololoy. Ebyen misye fè bon travay nan tèt pakè a nan sèlman yon mwa li genyen nan pòs sa a, nap raplew li te ranplase mèt Jak Lafontan ki fè yon pasaj nan tèt pakè a katastrofik, se skandal sou skandal antouka ta sanble ke nouvo komisè gouvènman sa a sou travay, ta sanble misye la a nou kapab kòmanse fè misye ti konfyans. Epi jan sa te prevwa medam e mesye Ariel Henry te pran avyon yè misye twouve li pour l'instant nan Trinidad and Tobago kote ke lap patisipe nan yon somè yon lòt fwa ankò nan reyinyon sa reyinyon entènasyonal sa avni an peyi dayiti lap au cœur de deba yo. Se pwen sa yo e kèk lòt ki pral fè esansyèl premye sòti edisyon nouvèl nou pou jodi an mèsi enfiniman zanmi founi je ou menm ki gentan branche nan videyo sa ki gentan like ki gentan kòmante ki gentan pataje si ou fèk ateri sou chanèl sa byenvini sou chanèl grand pwisans lan pa ezite klike kounya la menm sou sabòne epi aktive ti klòch notifikasyon yo konsa wap toujou rete konekte avèk nou wap resevwa yon notifikasyon chak fwa ke nou lage yon nouvèl emisyon pa bliye kite yon like nan videyo sa e nan tout lòt videyo nou yo.

El Monis, Antonio Pasquet, Rony Louis, Yves Rozan, Simon Luma e latriye nap salye tout lòt super branche nou yo menm siw pa tande non ou nan video sa pa bliye nou panse avè w nou renmen w anpil se pou nan travay se avèk ou ke nap pike pou pi devan san pli tarde nap antre dirèkteman nan devlopman enfòmasyon nou pati. Mèdamwazèl, mèdam, ze mesye, chèf pakè Pòtoprens lan, Edler Guillaume, li drese yon bilan de premye mwa li pase nan tèt pakè kapital la. Okou de peryòd sa, siksesè Jacques Lafontan li te òdone antwòtre.

sou Bisantnè a pandan 30 jou ke li gentan pase nan tèt pakè Pòtoprens lan, medam e mesye, Mèt Eldler Guillaume di ke li amenaje biwo komisè gouvènman an epi sekretarya li, li ranfòse sekirite pakè a e li pwosede avèk netwayaj prizon sivil de Pòtoprens. Se kanmenm yon bèl bilan pou sèlman yon mwa ke nouvo komisè gouvènman pase nan tèt pakè a. Bon travay komisè, kontinye travay pou redore blason pakè Pòtoprens ke ansyen komisè gouvènman t kite an chandriyon. Lapolis Nasyonal Dayiti dwe resevwa la 2 veyikil blende nan kad yon nouvo kontra avèk yon lòt founisè pou yon montan de 4 milyon dola. Veyikil blende sa yo dwe rive nan kelke semèn nan Pòtoprens, se sa ke yon sous ke nou kapab fè konfyans endike. Yon lòt pa, medam e mesye, ta sanble ke gen yon lòt lajan la ki potko bay konpayi INCAS ke ap tann pou yo valide sòm sa a. a la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif e se sa ki bloke 6 dènye blende ki te gen pou livre la nan jou sa yo pa konpayi Incas ki te deja anonse ke blende sa yo te deja prè e yo te sèlman ap finalize la des formalités administratives donk jan nou diw sa par de 6 blende Incas yo ki pral Ke nan jou yo la, medam e mesye, ebyen genyen anviwon 4 milyon de dola de blende ke lapolis kòmande ankò. Si delè yo respekte, si tout bagay pase san enprevi, ebyen kapasite lapolis nasyonal, sitou nan kesyon blende, li pral ranfòse seryezman. E nou konnen ke blende yo se youn nan eleman ki vrèman nwi bandi yo. Antouka se yon dosye ke nap swiv e nap kenbe ou enfòme. E jan nou sot di ou sa premye minis de fakto peyi a Ariel Henry lap patisipe nan moman sa yo la nan yon reyinyon de la communauté des pays de la Caraïbe, caricom, mwens ke 48 tè apre rankont li avèk sekretè jeneral nasyon zini an nan pòtoprens Ariel Henry retwouve Antonio Guterres, ki li menm te martele la apèl pou yo voye yon fòs miltinasyonal pou apiye lapolis nasyonal la nan peyi Dayiti, ebyen chèf de la diplomasi amerikèn nan, ki li menm ap prezan nan Trinidad and Tobago tou pou dènye jounen reyinyon sa a kap fèt nan kad. Somè caricom li ta dwe li menm lanse menm apèl sa avèk kominote entènasyonal la Anthony Blinking li ta dwe egzòte Ariel Henry pou travay an urjans avèk tout pati prenant yo nan peyi Dayiti pou elaji konsansis politik la epi pou ramne peyi a lòdre demokratik se sa ke Godson Pierre de ajans AlterPresse li fè konnen Ariel Henry fè konnen li ap mennen antretyen yo la. Sèten responsab politik yo evoke tou posibilite pou yo kapab reprann pourpale yo, men pa gen pyès enfòmasyon ki filtre pou lenstan sou evantyèl konsiltasyon k ape fèt nan peyi Dayiti. Kidonk n ap swiv de prè reyinyon sa a k ap fèt nan Jamayik, jan w tande la Antony Blinken ap prezan sekretè deta ameriken an e li gen deklarasyon ke li pral fè, epi tou sekretè jeneral Nasyonzini an ki te prezan. Nan fen semèn nan nan peyi Dayiti, misye twouve li tou nan Trinidad and Tobago. N ape swiv pou ou avèk anpil atansyon dosye sa pou nou kapab toujou aktyalize enfòmasyon yo pou an tan e lye. Avoka sa a w ap gade nan imaj yo la, se petèt pou yon enyèm fwa ke w ap wè misye, se si e sèten ke ou konn swiv deklarasyon li deja, piske misye trè prezan nan medya. Maître Aspil Magloire n'est plus Bandi fini avèk lavi misye aprè ke yo te fin kidnape l. An nou swiv yon ekstrè de kijan sa pase, yon krim de pli nan peyi a kote ke ensekirite a kontinye ap vale teren. Mwen pale avèk yon frè Aspil Magloire. Mwen pale avèk yon frè Aspil Magloire. Fanmi nan pa deside. Si w vle bay entèvyou anrejistre, yo pa deside pale nan laprès jiska prezan. Y ap konsantre yo. Mèt Aspli Magloire te kidnape le 23, 23 jen 2023. Nou kapab di se lavèy Sen Jan Batis. Aspil Magloire ki te abite Sat pou komin Site Solèy men ki abitye fè aktivite li. nan komin Mibalè, Odela li nan lap pwofese metye avoka, men li te kwè nan biznis ansanm avèk madanm li ki se Yslande Faustin. Madanm li te Yslande Faustin, misye te abite site militè nan zòn Sat. Se sa mwen jwenn kòm enfòmasyon. Li tap kite lakay li, yo kidnape li. avèk tout madanm li avèk yon vwazen, avèk madanm li avèk yon vwazen, ebyen nan moman kidnaping nan nou aprann mèt Arspil Magloire ta jete yonn nan bandi yo, yonn nan moun ki kidnapel yo, li ta stope nan langaj lapolis la, ebyen men kanmenm yo arive yo ale avè li, men dènye nouvèl mwen pale avèk frè. Aspil Maglwa, avan menm mwen antre nan espas la la, enben li konfime, selon mesaj yonn nan bandi yo rele li, yonn nan moun ki kidnape mèt Aspil Maglwa yo te an kominikasyon avè l, enben li konfime lanmò mèt Aspil Maglwa, mesye yo tiye Aspil Maglwa. Past Phil Magloire nou toujou konn ap wè nan sou rezo yo ok se stil pa li ebyen selon frè mwen pale avèl yo tiye li e yo menm di frè a si yo bezwen kadav la ya peye kòb pou pran kadav la paske yo te mande 50 mil dola ameriken pou pou mèt Aspil Magloire e madanm li ki se Islande de non jèn fiy li Islande Faustin. Oubyen Ysselande Magloire ki se, piske yo te marye, avèk lòt vwazen yo te mande yon sòm lajan pou li mwen pa deside di la nan boukante lapawòl men Aspil Magloire gen yonn nan moun ki kidnape kote Aspil Magloire konfizyon ki genyen jiskaprezan yo pa konn nan ki gwoup li ye men kanmenm yo di se zòn mòn kabrit. Yo te kidnape Aspil Magloire jedi la nou vandredi 23 vandredi 23 jen li te ant 5 kè e 6 zè nan maten ebyen Aspil Magloire mesye yo vide li el te toujou gen konpòtman li li gen zam li. Depi yon nèg atake l, l ap atake w, e selon sa n genyen, nan moman yo t ap kidnape l la, enben gen yonn nan mesye yo, Aspil Maglwa, te estope nan langaj polis nasyonal la, enben Aspil Maglwa, selon frè mwen pale avè l, enben Aspil Maglwa, orijinè de Karti Mòren, yon komin nan depatman Nò peyi a, Ebyen bandi yo retire lavi Aspil Maglwa petèt son moun ki pat ki pat aksepte tout bagay ki pat deside obtanpere m te vle pataje sa avèk nou se pou mwen te konfime sa pou nou paske mwen wè li ap pale anpil atravè rezo yo ebyen frè sa mwen pale avèk li se ti frè Aspil Maglwa Aspil Maglwa se twazyèm se kat Te twazyèm pitit nan fanmiy lan paske se de fiy, se de fiy ki premye nan fanmiy lan. Se lene, Benjamen, fanmi Aspil Maglwa se twazyèm, se twazyèm nan fanmiy lan. Son fanmiy ki gen de fiy, kat gason e se yon frè l mwen pale avè l avan menm mwen te rantre nan mikwo. Aspil Maglwa? Monchè, ou di m sa la son bagay ki frape m anpil pa rapò avèk kapasite de rezistans misye. Son nèg m toujou ap swiv nan tribinal nan tribinal la dènye altèkasyon m raple m misye te genyen se te avèk mèt Renòl Jòj son nèg ki moutre w konviksyon n l avè w l avè w si l pa avè w tou pou mwen li gen konpòteman n li gen fason n se jan ni sa vrèman anfen son se te yon msye se te yon avoka se vre men yon avoka. an menm tan yon militan, yon militan men yon pati politik tou li tap dirije. Vwala yon militan ki toujou ap bay pozisyon li, ki toujou, m raple m dènye bagay ankò e nèg yo pran pòz yo an grèv epi yap fè syèj an kachèt. Se misye ki te pete kòk e apse a.
Li denonse sa, li di non si nou tout nan grèv, nou nan grèv se pa kòrèk, li menm lap montre w se avoka li, se de sal viv, sa vle di pou wè pou nèg yo retire lavi misye konsa. Bagay la fè mal mèt la. Bagay la fè mal e nou prezante senpati nou, kondoleyans nou a tout fanmi, tout kamarad, avoka parèy li, tout nèg ki te kwè nan pozisyon l yo, ki te sipòte l. Nou konnen sa fè mal, sa frape tout moun sa yo. Sèl sa nou ka di, nou ka kontinye. Lanse kondoleyans, senpati nou, se sa sèlman yo mete nou la pou nou fè, e n ap kontinye fè l. Nou pèdi ankò yon bon grenn. Wi, jamè jwenn, e si w vle, nou pap janm konnen, yo pap janm rive arete moun ki, Non, ou pa bezwen pale de jistis. E pou menm pwononse santans yo. Non, ou pap jwenn sa, paske dabò, nèg yo konfòtab, yo gen gouvènman yo, yo re, yo re etabli sistèm yo, sa vle di yo koupe, yo rache, se sèl yo k kòmande. Bon, ke. Ke Bondye resevwa misye.
Mwen pale avèk on frè Aspil Magloire Mwen pale avèk on frè Aspil Magloire Fanmi nan pa deside sou vle bay entèvyou anrejistre Yo pa deside pale nan laprès jiskaprezan Yo y ap konsantre yo. Mèt Aspil Magloire ki te kidnape le 23, 23 jen 2023. Nou kapab di se lavèy Sen Jan Batis. Aspil Magloire ki te abite Sat pou komin Site Solèy men ki abitye fè aktivite li. nan komin Mibalè, Odela li nan lap pwofese metye avoka, men li te kwè nan biznis ansanm avèk madanm li ki se Yslande Faustin. Madanm li te Yslande Faustin, misye te abite site militè nan zòn Sat. Se sa mwen jwenn kòm enfòmasyon. Li tap kite lakay li, yo kidnape li. avèk tout madanm li avèk on vwazen avèk madanm li avèk on vwazen ebyen nan moman kidnaping nan nou aprann mèt Arspil Magloire ta jete yonn nan bandi yo yonn nan moun ki kidnapel yo li ta stope nan langaj lapolis la ebyen men kanmenm yo arive yo ale avè li men dènye nouvèl mwen pale avèk frè Aspil Magloire avan menm mwen antre nan espas la la ebyen li konfime selon mesaj yonn nan bandi yo rele li yonn nan moun ki kidnape mèt Aspil Magloire yo te an kominikasyon avèl ebyen li konfime lanmò mèt Aspil Magloire mesye yo tiye Aspil Magloire e Past Phil Magloire nou toujou konn ap wè nan sou rezo yo ok se stil pa li ebyen selon frè mwen pale avèl yo tiye li e yo menm di frè a si yo bezwen kadav la ya peye kòb pou pran kadav la paske yo te mande 50 mil dola ameriken pou pou mèt Aspil Magloire e madanm li ki se Islande de non jèn fiy li Islande Faustin. Gen Ysselande Magloire ki se, pske yo te marye, avèk lòt vwazen yo te mande yon sòm lajan pou li mwen pa deside di la nan boukante lapawòl men Aspil Magloire gen yonn nan moun ki kidnape kote Aspil Magloire konfizyon ki genyen jiskaprezan yo pa konn nan ki gwoup li ye men kanmenm yo di se zòn mòn kabrit. Yo te kidnape Aspil Magloire jedi la nou vandredi 23 vandredi 23 jwen li te ant 5 è e 6 è nan maten ebyen Aspil Magloire mesye yo vide li e li te toujou gen konpòtman li li gen zam li. Depi yon nèg atake l l ap atake w e selon sa n genyen nan moman yo t ap kidnape l la enben gen yonn nan mesye yo Aspil Maglwa te estope nan langaj polis nasyonal la enben Aspil Maglwa selon frè mwen pale avè l enben Aspil Maglwa orijinè de Kati Mòren yon komin nan depatman Nò peyi a. Ebyen bandi yo retire lavi Aspil Maglwa petèt se yon moun ki pat ki pat aksepte tout bagay ki pat deside obtanpere m te vle pataje sa avèk nou se pou mwen te konfime sa pou nou paske mwen wè li ap pale anpil atravè rezo yo ebyen frè sa mwen pale avèk li se ti frè Aspil Maglwa Aspil Maglwa se twazyèm se kat Se twazyèm pitit nan fanmiy nan paske se 2 fiy, se 2 fiy ki premye nan fanmiy nan. Se lene, Benjamen, fanmi Aspid Magloire se twazyèm, se twazyèm nan fanmiy nan. Se yon fanmiy ki gen 2 fiy, 4 gason e se yon frè l mwen pale avè l avan menm mwen te rantre nan mikwo. Ann ale la nan Florida. Nou pral fè kontak ak pastè Renaud. Paske m pral esplike nou jisteman sa k pase Florida e kòmanse gade sa a RBL se yon konpayi yon konpayi truck ta sanble konpayi sa a li viktim gon pakèt ayisyen ki pran nan zizirit e se tout tan ayisyen yo ap pran nan kestyon pandzi shem sa a m ap mande m Gardy ta fè yon ti analiz sou sa eske son mank dedikasyon sou zafè finans ki fè ke ayisyen sou ap viktim de baay sa a, paske te gen baay sa te pase la nan Nouyòk, pa lontan la a, men sa ki te pase Nouyòk lan, ankor ayisyen, son ti detay pa rapò ak sa ki rive la a, e pastè Reno, jan mwen pastè Reno vivan, misye gen lè viktim. Mpral pale a misye talè, men misye gen lè viktim, paske, Misye tal montre espas lan, jan nap gade la sou ekran, se espas la Renaud tal vizite, kap eksplike sitiyasyon, ki sak pase, e selon atik kem tap li, e ben se ta konpayi sa a ki gen la dan 2 ayisyen, ki gen la dan on endyen egalman, e ben konpayi sa a ki son konpayi ki responsab zafè truck, ou wè nèg anpil nèg Florida e truck yo kondwi, nèg yo kolekte on dividal lajan, Yo pale de chak Ayisyen oubyen chak moun, pa sèlman Ayisyen, men gen anpil Ayisyen ki viktim nan kominote an. Wè, yo ekri yon nòt la pou yo di ke pwopriyetè sa li under jurisdiction of Federal Court, Federal Court, egzakteman. Sa vle di yo ap envestige sou responsab sa yo, sou pwopriyetè sa, akoz plent ke yo resevwa pou yo. Se paske, pandan n ap pale la, ta sanble moun sa yo nan kache, gen youn yo te arete, m kwè yo bay yon kantite lajan. Yo parèt libere, yo ta libere misye sou kosyon. Antretan, sitiyasyon an toujou konplike paske gen anpil ayisyen t viktim. Yo pale de 45 mil dola chak ayisyen ta bay ki vin fè ke ta gen plis pase 112 milyon de dola ki pandan nap pale la ki anba dlo, ki anba lanmè. Nap bouske lajan sa yo, nap bouske moun yo. Pèsòn pa konnen kisa bagay lan ye, banm yon ti tan m pral fè kontak avèk pastè Reno ki li menm konn plis de sa, e ta sanble janm wè misye ap pale a, èske misye son viktim, m pa ka di sa men n pral konnen talè, kòman yo te fè rantre nan bagay sa, kisa bagay lan egzatteman, rete branche. Non pam se Theriel Thelus map vini. Jan mwen anonse l, jan n ap gade sou ekran la, se pastè Reno, Reno Motivation, eben avèk li n pral fè yon ti pale sou dosye sa, se yon dosye ki lage yon pakèt palab anpil nan kominote ayisyèn nan an Florid, paske ta sanble menm jan genyen kay ki sou dlo, gen stad ki sou YouTube. Pandan n ap pale la, n ap chèche plis pase 112 milyon de dola, bon dola wi, plis pase 112 milyon de dola, eben lajan sa a tou n ap bouske ki sanble anba dlo pandan n ap pale la. Pastè Reno, bonswa re byenveni, kòman nou ye, s on plezi pou avè nan kad emisyon Ti Koze ak TT aprè midi an.
Bonsoir TT, se yon reyèl plezi pou m avèk ou e tout la kominote ayisyèn partout dans le monde paske Ti Koze ak TT se ti koze pou tout ayisyen. Se tout ayisyen toupatou atravè le mond depi se kote t gen ayisyen yo tande Ti Koze. Enben, une fois n'est pas coutume, mwen envite w la se pa pou vin fè motivasyon, se pa pou preche ni chante levanjil, Koman dènye mizik la rele la ankò? Yo twò piti? Yo twò piti, yo twò piti pou le, ou konprann pou yo ta lage do m atè. Yo twò piti, yo twò piti, woy, e yo twò piti. Sa k pase, pastè Reno? Di nou non, pale ak nou, ou wè la w ap fè yon travay de korespondan. Ki sa bagay la ye? Pale ak peyi an, gon dividal ayisyen. an Florid dayè sak dwòl la menm nèg ki nan truck maten an m kontakte yo di m TT m poko konn dosye sa sa vle di ke ta sanble dosye a la lap pase anba tab anba tab men gen moun ki pa konnen kis m wè la w antre anndan wap gade map gade imaj yo la wap montre moun yo tout espas ki vid pa gen moun anndan. Pale ak peyi an, kisa k pase egzatteman kote w ye la anndan bilding sa a, kote m wè se yon konpayi truck, kisa bagay lan ye egzatteman? TT, Mèsi anpil. Alò, sa bagay la ye egzatteman, se yon konpayi ki rele RBL, RBL la, li siyifi Royal Bengal Logistic. Alò, se yon konpayi truck, e ke mesye Sanjay Shing ki se yon endyen, misye ta monte konpayi truck sa an 2019, misye gen 2 ayisyen ameriken, alò li gen plis ayisyen wi, men gen 2 ayisyen ameriken ki pi cho devan bann nan, ki ta met tèt ansanm ak misye nan lojik ke pou yo ta kapab e jwenn envèstè pou envesti nan zafè tchòk. Alò ou konnen zafè tchòk la, anpil moun souvan panse ke tchòk la, depi ou pale tchòk se lajan. Anpil lajan k ap e k ap bwase nan koze tchòk. Ebyen, yo ta di moun yo e chak moun ap bay, dans un premier temps, se te yon kesyon de 35 mil dola pou gon tèt chòk. Nan yon dezyèm tan, vin gon kesyon de 45 mil dola. E an janvye k sot pase la, bagay la te menm monte a 55 mil dola pou chak tèt chòk. Ki sa misye fè? E endyen an ki moute tèt, ki moute konpayi an. Paske premyèman, misye te vin a ide a, m t ap gade yon videyo misye avèk tout madanm ni, l achte yon tèt chòk, epi l di bon, li pral monte yon konpayi chòk, l ap fè lajan. Fòk ou tande, depi Ayisyen wè moun je vèt, moun koulè diferan, sa vle di l pa bezwen konnen, li lage kò l jan l vle a. Kote l p ap fè Ayisyen parèy li konfyans, y ap fon biznis serye, men depi l wè blan vin kote l, melanje ak detwa Ayisyen, sa w tande a, li lage kòl la epi lap chèche lajan epi nan pwoblèm tou ayisyen renmen lajan fasil yo renmen lajan fasil lajan rapid donk kesyon chòk la se 45 mil dola 55 mil dola li te fin monte kounye a misye pase nan legliz plizyè legliz tankou gon legliz nan ponpado ki rele legliz batis redanmsyon

Rete! Kòmsi ou konnen moun yo anpil ladan yo gen yon seri de moun ki isit pandan dizan, kezan, ventan. Yap sere ti kòb yo.
Yon moun ki yon moun ki Ozetazini pandan dis, kezan, ventan, kap travay an mwayèn petèt non siyène, non etchetche, men kap travay, moun nan sanble ti kòb, wap jwenn moun nan gon trant, karant mil dola sere. Si l pa gaspiyè. Se konsa li ye. Epi moun yo tou Gen anpil nan moun yo ki achte kay. Nan, lè w lage l konsa apre w gen dwa fè moun anvayi moun tou bò isi yo apa. Yo gen dwa panse yo gen yon ti bagay sere. Non, non, non, non, non, tande byen. Alò, sa pral depann jan moun nan travay. Sa pral depann de responsablite moun nan. M pa di l pou tout moun. Men jeneralman, majorite moun ki pa gaspiye ka jwenn yon ti kòb pou l bagay. Alò, men sa k pase. Moun yo tou gen ladan yo ki achte kay. Alò, lè yo vini ak kesyon chòk la, tankou gwo madanm ki gen twa pitit, 2 pitit gason yon pitit fi, l achte yon tèt chòf pou chak nan timoun yo. Kisa l fè li menm? Li pran kay li, li refinance kay la. Paske lè yo vin devan moun nan yo di l ke lè l bay 45 mil dola pou yon tèt chòf, y ap ba li 2 mil 700 dola pa mwa. Ou imajine w TT. 2 mil 700 dola pa mwa pou yon tèt chòf 45 mil dola. Sa vle di investment sa a si moun nan gen 2 tèt chòf. l ap fè anviwon prèske plis ke 5 mil dola pa mwa. Donk moun yo gentan wè se yon avantaj Babemout e nou sach. Donk moun ki pran ki refinance kay yo, ki pran kòb sou kay yo epi pote nan konpayi a. Men kisa nèg yo fè ki pi entèlijan, nèg yo yo kòmanse peye yon seri de envestè, sa vle di moun ki te premye Espri yo, y ap peye moun sa yo. Yo ba yo yon sòt davangou pou montre bagay la ap byen mache.
Gon jwèt, Ayiti gon jwèt yo rele m kwè pike kole yo fè sa wi. Sa di gen nèg la, li se mèt jwèt lan wi. Epi li vin fè yon jan pou l montre w ke l genyen. Yon bagay yo konn pike nan yon bagay yo ap vire an won sou chantbas la. Epi nèg ki kanpe a li montre w ke moun nan genyen. Sa di pwiske w wè moun nan genyen kounye a mouton ba l jwe. Epi kounye a e gade w, gade w wè nèg ap dechèpiye w nèt, tout ti kòb ou ale. Egzakteman, egzakteman.
Kounye a yo kòmanse peye moun devan yo, yo kòmanse byen peye, epi se konsa y ap òganize yo. Alò, bagay ki fè m mal nan dosye a, se paske moun ki mete moun yo nan bagay lan, non sèlman Endyen, Endyen sèvi avèk yon seri de Ayisyen-Ameriken. Ayisyen-Ameriken. timoun ki vin isit bonè, ki fèt isit tou, epi pou rantre nan kominote ayisyèn nan, paske nèg sa yo ale tout Boston, nèg sa yo ale North Carolina, gen moun ki temwanye ban mwen North Carolina, Boston, New York, nèg yo target, most likely, anpil moun nèg yo target,

Yo target nurse yo. Gen anpil moun la ATT ki pèdi kòb nan bagay la poko janm konn si yo pèdi kòb la non.
Gen moun la poko konn si konpayi a fèmen non. Gen moun la poko konnen si nèg sa pran prizon. Yo gentan lage misye sou 1 milyon dola bond wi. Se 1 milyon dola bond wi misye peye pou l la. Rete.
1 milyon dola bond. Si w ap li atik la byen, w ale nan RBL, met Google li, w ap wè ke. Nèg yo fè yon ponzi prè de 112 milyon dola, misye pran plis ke 14 milyon dola li depanse nan bagay pèsonèl li, non sèlman sa misye pran nan kòb moun yo anviwon 19 milyon dola li trade avèk li, li mete nan bagay stak li pou l trade, kòmsi li pran kòb moun yo epi li brase kòb la, Ou konprann nèg yo ap byen viv, nèg yo se, nèg yo se e vwayaje, bèl avyon, monte avyon epi achte bèl kay, gon kote se nan Parkland la, gen nèg ki nan pa yo la, se nan Parkland y achte kay, bèl kay, epi sou do kiyès, sou do ti malerèz yo. Waw, wi paske nan atik map li an yo pale de apeprè de 1500 moun ki envesti euh, nan dosye sa kote nèg yo depatcha la yo leve anviron 112 milyon de dola euh, pou kesyon sa yo pale don on stratajem de ponzi donk sitiyasyon vreman konplike men mpanse ke se vreman anpil moun Men ta sanble gen anpil moun legliz ki viktim nan bagay sa tou pastè, ou sot pale de yon sèl legliz men genlè gen anpil lòt moun wi pase depi lèm Majorite moun Majorite moun ki viktim ladann se prèske moun legliz Ohh E gen gen anpil pastè tou yo pa pale koze a yo nan bagay la Yo pran kou Yo ka pran kou Pase m pral di w kòman bagay la ye M pral di w kòman bagay la ye non Epa, epa yo la don pati. Ou pat gen tan la mete yon ti investis la gonti bay la don pastè. Ou pa pran yon men. Ou pa viktim. Tete, tete, mge, mba gen 8 an sou Facebook la tete. Ou wè mwen menm, gen nèg ou wè k paka monte Facebook yo dja k paka fè live, yo pa pi entèlijan pase m non men m bi kè foul.
Ooh. Ay nan. Tete, ou pa m. Ou pap jwenn mwen nan bagay sa yo menm. M se youn nan moun depi yon kote gen koripsyon m kouri.
Non men yo pat konn si te gen koripsyon, se ton envestisman. Non, tande byen, non, lè map pale w de pastè sa yo, pastè sa yo se envesti yo envesti wi. E ben sa m di w.
Se pa melanje yo melanje nan bagay la kom nèg ki. Non yo envesti paske bagay la, li bay, li bay bèl avan, li montre w ke si w envesti tan ou ka pran, ou ka jwenn ti bagay pi devan. Men gon bagay pou konprann TT. Jounen jodi a kelke swa biznis serye TT. Gon seri de pousantaj li pap ba ou. Se vre.
E vre.
Depi biznis lan serye. Ou pa ka di m ou kote pral banm 25 pousan, 30 pousan, 40 pousan, 50 pousan TT epi m pral pote kob mwen ale. Se serye. Pòt zye a ouvri. Paske pwoblèm nou gen nan kominote a. Nou gen 2 pwoblèm nan kominote a. Youn nan pi gwo pwoblèm nou genyen. Se paske nou renmen fas manmi. Nou renmen lajan rapid. Lajan fasil. E ann di lajan fasil pito. Lajan fasil. Wi, ayisyen renmen lajan fasil. Depi ayisyen tande lajan fasil. Gon CQR, gon CQR ki fè dega Ayiti avan yè la. Wi, CQR fè anpil dega. Gon lòt ankò, wi la. Gon lòt ankò.

Se te aktyèlman la, gen moun la se kabann yo pran. Paske mwen menm, m konnen gen nèg ki pèdi 4 chòk, gen nèg ki pèdi 5, gen moun ki pèdi 3 chòk. Ou konprann sa m ap di w la? Yo pèdi 3 chòk. Pastè, sa k pase la, semèn sa fò nou verifye pou nou wè sou Florida, ki kalite priyè pastè yo ap fè. Gen pastè ki gen dwa pa ka priye wi nan Florid la la. Fò nou verifye sa. Tete w ap pale, dimanch pase an wou, yo fè m konnen. Anndan legliz sa nan Pompano Beach. Ekriz! E sèvis pa ka fèt non.
Oh oh! Moun ki sou piyano ap kriye. Rete! Pa gen la.
Tout granmoun anndan legliz ap kriye. Pastè pa ka preche non. Rete!
Sèvis pa ka fèt non. Oh! Anndan legliz sa. Paske bagay la gen kòman l te ye. Se te yon bagay ki te fèt an sekrè. Paske w konnen depi w pale kesyon 45 mil dola, 50 mil dola. Gwo lajan.
Epi yo toujou di w legliz pa gen kòb. Yo di w moun legliz pa gen yon pyas. Non, non, non, epa! Gade byen, gade byen. Moun legliz yo, moun ki nan domèn nan, pa egzanp, depi w nan nivo sa yo, ou pa tèlman twò malere ke sa. Donk, ou pa tèlman konnen biznis sa. Ou pa tèlman konnen biznis sa paske Se moun ki pou di an sekrè ki pou di monchè m gen envèsmant la kap fèt la, sa ap koute mil dola, senkant mil dola, ou konprann sa m ap di w la, kenbe bagay lan kachèt. Men w konnen tout kenbe bagay lan kachèt nan, lè bagay la bon. Men lè bagay la gate, lè bagay la gate, bagay rèd. Alò se nan sans sa a, Jodi a la, kominote a pran yon gwo kou, prè de 112 mil, plis ke 112 milyon dola. Nèg yo lwe yon bilding nan Coral Springs nan 9600 nan St. Paul Road, epi pou nèg yo, nèg yo lwe prèske lwe pi fò bilding nan nèt, pi fò bilding nan nèt. Kote nèg yo hire driver. E m pral di yon bagay de pi, m ap di yon bagay ki klè. Nan bagay truck la, gen plizyè bagay pou moun idantifye. Paske mwen menm, m ap etidye biznis trucking nan. Premye bagay, lè gen chòk la, fòk chòk la anpàn. Ou pa pran chòk fasilman, l ap fè wout pou l pa tonbe anpàn. Donk, si w ap bay moun yo 2300, 2700, 3000 dola pa mwa pou tèt chòk, e lè l anpàn? So, malgre l anpàn, fò w kontinye ap bay li. E dezyèm pwoblèm ki genyen nan domèn chòk nan tete, gen yon pwoblèm drivè Gon pwoblèm drive, sa vle di pa gen anpil drive kounya. E sa n fè w wè gen gon seri de tèt chòk ki rete kanpe paske pa gen tout, e pa tout moun ki gen CDL. Menm jan ou konnen pwoblèm ki te gen nan kowona, anpil chofè mouri, gon pakèt pwoblèm ki egziste nan sans sa a. Donk sa vle di ke gen chòk yo, yo konn pa gen drive. Konpayi a gen pèt 200 chòk. Konpay a gen 200 truck, li pa gen 100 driver. Wow!
Li pa gen 100 driver kap kondi non, pandan se tan yo gen 200 truck. Donk son gwo pwoblèm li ye. Wi se vre. Sa sa rive preske tout kote e paske mwen menm pèsonèlman m di ke m sonje pandan covid lan. Anpil driver malad, DMV konn ekri m pèsonèlman pou yo di ke yo bezwen driver e yo monte kòb la. Kounye a ba yo, ba yo ti kras, ba yo, e a t fè, pa janm minimize anyen. Lè yon nèg jodi a al gen yon CDL nan men l ozetazini, se yon gwo bagay li ye. Ok, se yon gwo bagay li ye. Non, CDL, CDL,

Son nan foube a lekstrèm. An tou ka, an tou ka Pasteur Reno, m te vreman kontan, m te swete gen enfomasyon sa, paske sa li enpotan, an pil moun pat konen sa k pase la, men m panse son leson n ap kontinye pran nan kominote sa, se pa paske yon nèk vin a yon pwojè ke nou pral, depi yon nèk di nou pral fè kob fasil, m yon ti kras ezite, paske jan ba yo la, ba yo yon ti kras melanje.
Non, moun pa ka, moun pa ka vin rete konsa al fè kòb, e sak fè mwen di moun yo pran anpil prekosyon, pran anpil prekosyon e sitou avèk de moun kap vini e kap ofri nou dezavantaj, avèk kesyon fas mannè an se pou nou pran prekosyon avèl tou, ou konprann, e al aprann kèk bagay, pa rete chita la epi ap tann pou fè lajan fasil, pou konnen jodi an yon nèg vini demen se ou pral milyonè, depi ou tande yon bagay kap fè w milyonè rapid se pou pè l. Sa se lè tout moun ou tande yo jodi a ki rive, se moun yo ki redi, se moun yo ki batay, se moun yo ki goumen pou yo rive. Donk lè w tande yon moun vin yon mouvman, li di w l pral fò rich, li pral fò sesi, li pral fò sela, pran anpil prekosyon ak moun sa paske souvan se yon pwoblèm ke l pral gen pou ou, souvan donk se nan yon pwoblèm yo pral mete w. Donk mande moun yo, ebyen pran anpil prekosyon, jodi a la nou tankou se ABL la, Donk mezanmi pran anpil prekosyon lajan nou m konnen nou redi pou li donk pran prekosyon avèk li mèsi anpil TT mèsi a tout moun ki ap tande ti koze ak TT mezanmi ti koze ak TT a pa gen parèy non mèsi bokou TT. Merci Pasteur Reno kenbe la. Voilà mesdames et messieurs c'était pour cette émission merci de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous à une plus prochaine vidéo nou aime w anpil ciao ciao à la prochaine.